Ou fè biznis se pou lajan, that's set, trè senp. Si gen yon biznis ki pa bon, ou pap ka bil ou byen fè tout sa ou bezwen fè yo. Ou sipoze poze tèt ou kesyon, Number one, Poukisa moun bezwen lajan? Number two, Kisa ke mwen pa konnen de lajan? Number three, Poukisa ou vin chòt nan lajan e ou pa ka fè lajan? Ok. Men ou gen yon gwo pwoblèm. Men pa wè full kesyon an. Èske se sa ou konnen an oubyen se sa ou pa konnen an? Men repons lan. Ou toujou tande yo di ou, Number one, Knowledge is power. Sa vle di konesans se pwisans. Number two, Si ou pa gen lajan epi ou gen konesans, ebyen konesans ou pa bon. That's it. Paske ou pa ka pwodui pou fè lajan. Yon bagay senp li ye. Sonje byen. Sa ou pa konnen vin koute ou trè chè. Nou konnen sa. Sa k pa konnen kenbe sa nan tèt ou. Akoz de gwo venn ou egoyis ou, li fè ou pa janm ka pwodui sa ou bezwen an. Ou pap janm ka yon antreprenè menm jan avè m. Oubyen yon biznismèn menm jan avè m. Oke ou pap janm sa. W ap rete yon soloprenè pou tèt pa w. Sa rive akoz de financial education ou ki se edikasyon de finans ke ou pa genyen. Se sa l ye. Siw vle avanse, ou sipoze fè yon lòt bagay. Lache kèw, ouvri kèw, men reyalite a, number one. Ou bezwen rekòmanse a zewo, ok. Number two, pran edikasyon de finans nan men nou chak jou sou chanèl sa, Papel Chay Will. Number three, team up, gwoupew avèk lòt moun pou ka fè biznis ou bezwen an pi byen, ok. Number four, Se pa biznis lan, se pa antreprenè a, men se ou menm li ye. Se skill la ou bezwen. Se konesans lan ou pa genyen pou jere sa wap fè a. That's it. Trè senp. Se pa biznis lan, men se jan ou reyaji anvè biznis wap fè a. Ok? Se sak voye feedback sou biznis lan. Number five, Ou te mèt pèdi tout bagay nèt. Depi ou gen konesans, ou gen skill, ou ka pwodwi. Trè senp. Tout bagay ap mache bèl. Se sa yo rele yon antreprenè. Number 6, Ou sipoze ouvri pòt bay lòt moun pase menm jan nap fèl la. Fè lòt moun vin antreprenè tou se sa nou fè moun viv. Se sak pou fèw yon bon antreprenè. Paperchay Will, Number 7, Siw pa make sure ou travay full time or over time chak jou, ou pap janm ka yon antreprenè. Prenba. Ok. Ebyen, game sa pa pou ou menm. Depi wap travay part time selman wap vin gen yon pwoblem pou travay full time pou tout res viw net ok number 8 Si ou travay part time selman se paske ou pa vle avanse ou panse de tet ou selman siw pa elaji tet ou hire lot moun pou travay Wap fè gwo venn epi wap eseye manage lajan ou sèl ou ki pap janm mennen okenn kote. Ou deja bloke tèt paw, ou pap janm ka vin yon antreprenè, wap toujou rete yon soloprenè pou tèt paw. Ou pa konn sa yo rele antreprenè a, chèche konnen ok. Number 9, Pou yon antreprenè ou sipoze gen obligasyon pou ede moun pwogrese, pou vin fè plis pwogrè ou bezwen an. Ou bezwen elaji biznis ou avèk travay plis èdtan. Men gwo reyalite a, Gen anpil ki di Steve Jobs, konpayi Apple lan, te kòmanse nan yon ti garaj. Ok! Bill Gates, Microsoft, te kòmanse biznis li nan yon ti garaj. N dakò sa. Mark Zuckerberg, Facebook, sa nou renmen anpil la, te kòmanse biznis li nan yon dòm, ki vle di nan yon ti chanm nan kolèj li te ye. M dakò a sa nou di a. Kadilak gen yon reklam ki di ke li te kòmanse biznis li lakay li nan yon ti garaj. M dakò ok! Ou menm ki wè sa, ou di ke ou ka kòmanse menm jan avèk yo nan yon ti garaj lakay ou. Ok! Ann ale! Tande byen! Prete atansyon byen de sa m ap di w la. Ok! Youn nan konpayi sa yo pa t janm grandi oubyen avanse pandan yo te nan ti garaj lakay yo. Jamè! Yo oblije te chèche envestè, moun ki pou envesti avè yo, epi yo te move Silicon Valley, California, nan santral teknoloji a, kote gwo teknoloji a ye a. Yo fòme yon team, yo gwoupe yo. Google ou tande a, Google nou ladan chak jou a, pat janm vin Google jiskaske yo vin gen yon gwo campus nan Silicon Valley, California, nan santral teknoloji nou konnen an. Epi yo elaji plis ke a 10 mil anplwayè yo anplwaye, plis ke sa, ok. Ou menm ki gen yon byen ou pral fè yon biznis, pa panse konbyen ti lajan wap fèp pandan mwa a, ou sipoze reyenvesti menm lajan ou fè yo nan pwòp tèt pa ou, nan anplwayè, anplwaye plis moun e nan biznis pa ou pou ka elaji pi byen. Se prensip sa pou gen. Ou sipoze panse pi byen. San pa sa, ou se yon solo prenè kòm nou di w deja, men pa yon antre prenè ok. Otomatikman ou pa vle elaji biznis ou, Ou vin bare pwòp tèt pa w e ou bloke lòt moun pou yo avanse, ok? Ou gen 2 chwa, oubyen se sa oubyen se pa sa. Men teknik m ap ba w, ok? Si w pa ka elaji, chèche travay pou yon gwo konpayi ke ou ka aprann de yo pi byen, ok? Men mesaj m ap ba w, sonje byen ou pa bezwen chofè machin nan, men ou ka apran woulib nan machin nan pou w ka rive kote w ou vle ale a pi byen, ok? Ou pa gen anyen Wap fè se jis pran woulib. Apre wa konsantrew pi byen e pran bon teknik pou ka bil paw la pi byen ok. 60 pousan milyonè, bilyonè te travay pou lòt moun, pou lòt konpayi avan yo vin fòme pwòp tèt pa yo ok. Pwòp konpayi pa yo sa nou vle di w. Yo chèche kreye yon vizyon pi yo wè kote yo ye, kote yo vle ale ok. Kenbe sa Wolavou. Ou menm ki gen biznis ou, ou pa ka kreye fè milyon Men poukisa nou plizyè biznismen pa eseye konprann financial education ki se edikasyon finans e gwoupe nou ansanm pou n ka pwodwi e fè milyon. Ou fè biznis poukisa? Ou fè biznis se pou lajan e pou fè lajan. Trè senp, yon bgy senp li ye. Make sure ou pran financial education, li anpil gwo liv ki pale de biznis. Epi tout moun sipoze gwoupe w pou ka fè e kreye yon bon bagay ok. Ou ka envesti ak moun ki fèw plezi a oubyen avèk nou, men make sure ou envesti avèk moun ki gen e konpwann education financial or edikasyon de finans ki se financial education pape chay will ap edew fè pwogrè ou vle a e edew fè milyon e sa nou la poun fè ak anpil cash Ou ta renmen ok. Men bon reyalite a. Moun kap pwodwi arive fè anpil milyon, yap toujou fè anpil milti milyon ok. Men moun kap panse san pwodwi ap toujou rete anplwayè ok. Yap toujou rete solo prenè. Please subscribe like share and press notification bell ou sou papè chay will abone pataje komante e peze ti kloch sa sou papè chay will mèsi al gade next video a papè chay love you thank you.